Men premye bagay map di nou se ke Jovenel Moise kom prezidan de la repiblik mouri an kokorat. Li mouri an kokorat. On nèg ki se prezidan se pa nan chanm lakay ou pou yo ta vin touye w. Ae premye bagay la. Yon nèg ki se prezidan se pa nan chanm lakay ou pou yo ta vin touye w. Yon nèg ki prezidan, nèg ki vin touye w lakay ou a, pa gen okenn jan pou katye a pa ta anpeche nèg sa yo soti. Alò Jean Bertrand Aristide nan taba yon nèg ta vin atake Jean Bertrand Aristide taba ou pap soti taba ou pap kite taba donk nèg yo antre an tout kyetid lakay prezidan Jovenel Moïse yo soti an tout kyetid lakay prezidan Jovenel Moïse pa gen okenn jan yon nèg se prezidan ou se chèf sou katye kote w abite a pou moun ka soti lòt kote vin fè vagabonaj donk yo sou katye a. Twazyèm bagay, ou pa ka prezidan epi se nan bout kay sa w ke w rete, nan yon ravin. Chan mwen bay yon bon kè. E m panse ke Yves Léonard fè tò a peyi a. Yves Léonard fè tò a peyi a. Paske si w gen yon kay ou konnen ke se afèk w ap fè, fò w konnen sa a se yon prezidan. E yon fwa ke l fin prezidan, l pa prezidan tèt li ni fanmi l ankò. Li se prezidan peyi a, chak grenn Ayisyen. Il revient au protocole exactement Louko Desir. Il y a le protocole. Non. Fòk protokòl te kapab wè ke espas la pa abilite pou prezidan rete la. Pèmèt etan tout. Gen de bagay ou pa fè, menm si se enterè l ye. Fò w konnen sa a ou pa ka fè l. Yves Léonard fè tò a peyi a. Paske ou pa ka vann prezidan sa a kòm kay pou l rete kòm prezidan. E pi madan mesye, on parle d'un président de la République. On parle d'un président de la République. Yon chanm yon prezidan, bon ka.
Fòk gen yon bon ka, klè monchè.
Kite moun fè tenten deyò, fè tenten. Depi Maten Tatou se dènye, se dènye, dènye reskou sa wi. Wi.
Ou janm yon prezidan fòl gon sef fòl gon sefti fòl gon fòl gon bankè fòl gon koton dènye pòt ki fèmen e sosi menm si gen tranbleman de tè kape min letan kòmsi pou nèg yo fin fè sa fè pou rele ranfò pou yo vini epi pou yo sove w
e sa gon prezidan madam mesye humm zan di ke le prezidan Jovenel Moïse mouri an kokorat. Paske la a gen de bagay ki pa ta dwe rive kòm prezidan de la repiblik. Sa se premye, premye konsiderasyon madam mesye.
Alò sou sou sa anvan ou ale nèt Louko, sou kesyon kay lan, e se se m m pa ta blame Yves Léonard, m ta plito blame e jan Esaïe sot di l lan, pwotokòl palè nasyonal, e fanmi prezidan, prezidan li menm. Se paske se zanmi l, li konnen trè byen kay sa pa bon pou prezidan. Wi, paske yon prezidan de la repiblik, m panse depi w vin prezidan de la repiblik, menm ke w pa t konn sa l ye pandan w nan kanpay, men yon fwa eli, ou dwe vin konn kisa k yon prezidan de la repiblik ki kisa ki mache avè l avèk pòs lan donk sa vle di e depi depi lè premye te gen yon bagay ki te pase anvan an wi pa sonje te gen yon diskisyon pou te kraze kay lè t ap kraze kay wala pou te kraze kay nou te pale de sa ke prezidan se pa kote pou l rete kote espas sa pa kote pou prezidan rete.
Lexi dor pe a maten ta tout Esaü Cesar enfomasyon. E pa premye fwa non yo atake Jovenel Moïse lakay li. Sa di la.
Enfomasyon. E pa premye fwa. Ke neg a zam kagoule bandi ame atake. Prezidan Jovenel Moïse de regrete memwa lakay li. E pa premye fwa. Gen youn nan fwa yo, se laktyèl mè de Petyonvil ki sove prezidan an. K al kouri dèyè bandi yo nan ravin nan, nan Pèlwen 5, Nòmil. Youn nan fwa yo. A bon?
E si l vin majistra yo di a, sa se youn nan rezon yo.
Lisa pat ko mère non. Misye poko may sa lesa non. Li pa mouri menn la li may sa petyonvil al mande li mandel. E pa premye fwa bandi neg ame kagoule atake prezidan jovenel moïse lakay li nan pèlen 5. E youn nan fwa yo se majistra laktyel mère de petyonvil ki te sovel a tout ekip li. E kou dapè dapè matelot tout. De jou aprè. Prezidan ou kouran kiyès ki te voye bandi lakay li. Li konn kiyès ki te bay lajan an. Li konn kote yo rete ki biznis yo gen nan peyi a. Li pa fè anyen. Li pa fè anyen. De jou aprè.
Alò sa tou se te yon mwayen pou te ranfòse sekirite l men tou espas lan si es pou. apwopriye espas kote l ap viv nan si l kapab, sinon kite l. Gen de bagay ki rive w menm antandan tou se ou menm ki pou, se ou menm ki kite l rive w.
Sa se klè. Gen de bagay ki rive w menm antandan tou se ou menm ki kite l rive w. Yo di a Prezidan Jovenel Moïse li nan pye verite l paske jisteman l pa t òganize l antanke Prezidan.

konfime ke se vwa madam la premyè dam Martine Moise. Mwen mwen doute fò ke se vwa madam Martine Moise. Mwen Louko Desir.
Si se ta li, si se ta vwa a vre, tap gen yon gwo pwoblèm. Je veux dire pourquoi?
Nan pawòl li yo.
Al retande vwa madam Martine Moise sa yo prezante kòm vwa madam Martine Moise la. Dayè son vwa ki fèt nan studio. Ehehehe. Epi dezyèmman. Se yon tèks ke moun nan ap li. Twazyèman, madan mesye, si se madanm nan, jiskaske l di se te li menm vre, li ta pran odyo, se te yon voice. E ou wè odyo nan telefòn, kòman l soti, kòman l sonnen tou. Al retande pou nou wè, donk sa reprezante kòm vwa madan Martine Moïse, la premyè dam de la Repiblik. Avan l antre nan operasyon, nan sal operasyon. Avan l antre nan sal operasyon. E yon moun ki pran 3 bal, yonn nan hanch, yonn nan senti, yonn nan bouda, yonn nan bra. Hum. Sa di moun sa ap pèmèt tèt a tout. Il faut dire gwo bal, bal, bal verite. Bal verite wi.
Ah oui. Sa di pèmèt tèt a tout gon doulè la ak raje la. Ou prèske mete m nan yon pozisyon pou m al chèche konnen. Men fò w al chèche konnen. Non koute, koute.
Fò w al chèche konnen.
Non men ou prèske mete m nan pozisyon pou m al chèche konnen. Se klè. Ok.
Epi moun k ap pale yo. Jodi an Martine Moise premyè dam de la repiblik gen dwa pa tounen menm moun nan ankò. Li pa sou kont tèt li tou? Gade wi. Piga n met nan tèt nou ke Martine Moise pa ka vin di tout bagay. Paske lè o Zetazini damerik. Si Martine Moise premyè dam de la repiblik, si se te Cuba l te ye. Bèm antendan tout swive m regaw.
Poukisa tou, alò gen kesyon ka poze, poukisa se lè Ozetazini yo kouri avè l anvan? Jeneralman, jeneralman lè blesu, jeneralman wè lè nou malad kibò n kouri anvan, se Kiba. Pa met nan tèt nou ke Martine Moïse pa ka di tout bagay. Pase kote l ye la a. Li sou souveyans FBI kanmenm egalman cia kanmenm. Nan sa se klè. Nan men sa se klè. Fòk ou klè sou sa. Fòk ou klè sou sa. Kanmenm madam mesye. Donk pa met nan tèt ou ke lap kapab vin di tout bagay. Si li te Cuba sa se otre choz. Men ozetazini damerik 1 pa bliye son premyè dam de la repiblik donk sekirite l fòk li garanti. Paske pa bliye ke moun ki touye Prezidan Jovenel Moïse yo jiska prezan poko alèz nan peyi a. E m pral m pral pale avè yo toutalè. A travè le mond, il faut dire, a travè le mond. Yo pa alèz nan peyi a. E yo poko janm ap alèz nan peyi a.
E kòman kòman Martine Moïse fè pa mouri? A wi. E si yo ta jwenn okazyon chans pou elimine Martine Moïse jodi an, y ap fè l sans ezite. E menm jan tou jodi a tou, jeran lakou a Bòn nan sèvant lan. Anben fò yo ba yo sekirite wi nan peyi a. Pitit Jovenel yo, Jo Marlin ki te anndan an, fò yo ba l sekirite wi. Pase yo te wè, yo te tande, yo t ap gade. M pa konnen si le ministre des affaires étrangères ayisyen
Claude Joseph. Enh bral kawo si long bou pèmèt ke sa Ayiti ki gen kontwòl sekirite fanmi sa kote yo ye a. Pa gen bagay konsa. Men li enpòtan aske
sekirite donk fanmi sa ok li jere. Louko, otomatikman
anbasad ameriken oubyen nasyon zini ka nan men yo. Ou konprann sa m vle di w. Li otomatik. Li otomatik. Wi li otomatik.
Li otomatik. Donk li rive yo ozetazini. E se nòmal aske pou l rive Ozetazini, paske bon, se Nasyonzini k la, k ap jere peyi a, se reprezantan ameriken. Donk sa vle di ke se vi. Mentnan, jan w sot di a, jan w sot di a, sa vle di ke gen sèvis sekrè ki akonpanye l e k apral pran premye son. E lòd ap pase pèsòn pap ka pale. Sa sa ti bagay sa yo nou konnen yo deja. Non monchè. Sa yo nou konnen yo deja. Sa yo mete tèt tou kòm nan lap vin la li pral pale tout bagay li te wè sesi li te wè entèl nan. Kote non men kote li ye a. Kote li ye a kote li ye a. Ou wè kote li ye a sa vle di ke tout tan m te kab di w sèvis sekrè pa pa ba l lòd pou li pale ak lòt moun e nan fanmi li tou yo ka di l men kiyès ap asèpte men kiyès yo pap asèpte. Kòrèk kòrèk. pou yon ti bout tan.
Nan tan pa yo, nan moman pa yo. Mèt nan, fòk se apati de madam, se apati de madam nan yo pral jere sitiyasyon. Yo pral konn ki sa sitiyasyon. Mèt nan, a travè de biwo yo, reprezantan yo isi, pou mwen menm. Yo gentan konn kisa sitiyasyon an ye. E louko, ekout, otomatikman ou tande Warawous oubyen m pa konnen Depatman Deta ta genyen enpe lame, twoup pou yo ta voye an Ayiti, ou wè yo kanpe bagay la ye paske yo gen enfòmasyon nan men yo. Yo konnen bagay la se yon bagay Ayisyen, e pa etranje. Si etranje, donk se yon djòb yo vin fè men si gen etranje, m pa konnen. Men se yon bagay Ayisyen. Ok. Twazyèm konsiderasyon.

Pou planifikasyon pou yo asasine yon prezidan nan Karayib la, epi pèsonn pa konnen, sèvis sekrè ameriken pa konnen. Gen de kesyon k ap poze la tou wi. Eske te gen koupe fache ant lèzameriken avèk le prezidan Jovenel Moïse apre son vwayaj an Turki?
Ann raple pou listwa ke kèlke semèn avan le Prezidan de la Repiblik li te resevwa lèt de kreyans yon anbasadè de la Risi nan peyi Dayiti. Konprann byen madam mesye.
Piga nou panse ke son ti bagay piti ki pase la. Dayè m wè ke kòm se Prezidan Jovenel Moïse de regrete memwa. E sa fè jodi a tou gen de nèg wè. ki ap pran de pozisyon nan peyi sa ki bliye istwa peyi dayiti madan mesye se regretab sa nap pale la e vreman regretab jodi a pou nap pale don prezidan an fonksyon ki a ete asasine pa de mèsenè doke sou kabann lakay li

Ou konn sa fè ke m pa bat bravo men moun ki òkestre asasina a, gwoup ki asasine prezidan Jovenel Moïse la, jan yo asasine l lan, m ap di nou mèsi. Ou konn poukisa m ap di nou mèsi? Paske asasina prezidan Jovenel Moïse la, jodi a, dwe kale je Tout jèn gason jèn fanm ki nan klas mwayèn nan. Jodi a, asasina Prezidan Jovenel Moïse la dwe fè n konprann ke jodi a gon gwoup ki pa vle majorite a evolye nan peyi a. Bay tèt ou klòch.
Asasina Prezidan Jovenel Moïse la fè n konprann jodi an peyi sa pap janm gen kouran 24 sou 24. Bay tèt ou klòch.
Asasina Prezidan Jovenel Moïse la fè n konprann ke 90 pousan peyi a. Nou se esklav yon ti gwoup ki pa vle okenn nèg nwè avanse. Avanse.
Klòch. Jodi a mèsi anpil mesye. Mèsi anpil paske nou kale je tout jèn gason jèn fanm nan peyi a. Jodi a nou kale je tout jèn gason jèn fanm nan peyi a. Nou menm ki fè pati de klas mwayèn sa a. M di nou mèsi anpil mesye. Paske se lwil nou mete nan motè. ok batay kap mennen nan peyi sa pou peyi sa chanje nou mèt vire l tounen l nou mèt vire tounen l nou mèt vire tounen l e map di sa maten nan emisyon maten deba piga n panse ke nou menm ki touye prezidan jovenel moïse e ke tout moun pral anpè ewe piga n panse Nou menm ki touye prezidan Jovenel Moïse e ke nou pral kontinye viv san pwoblèm nan peyi a. E vre, nou sòm pli an 1915, nou sòm an 2021. Toujou sonje sa. Jodi a ou ka bat bravo, mwen gen de nèg k ap bat bravo, ki fè gwo twit, k ap pale w de boum boum, tchèk de boum boum, pa gen pwoblèm. Epi son gwo satisfaksyon pou ou, paske gon ti nèg nwè ki te la. ki t ap fè efò pou chanje de bagay nan peyi a, ok, epi gen yon klas ki deside asasine l, e de fèt, yo asasine l, epi ou menm, ou kontan, kòm ti esklav, ou kontan, kòm ti nèg nwè, ou kontan, kòm voryen, ou kontan, ou kontan, w ap toujou esklav bèt sa, w ap toujou esklav sa yo. Mesye, m pa p ban nou manti, m di nou mèsi anpil, paske asasina sa a, jodi a, nou pa konn sa li, nou pa konn sa l pote nan peyi a. Paske mwen menm m mache nan tout peyi a pandan 3 dènye jou sa yo, m wè, m tande. Asasina Prezidan Jovenel Moïse la, li kale je, li ouvè lespri tout jèn gason, jèn fanm nan peyi a ki fè pati de klas mwayèn nan. Enben, konsa yo di, jamè, jamè, jamè. Sa k pase? Sa k pase? Enben, yo di jamè, jamè, kounye a ou menm ki sa w di ou menm? N a kontinye touye? Men fò n konnen, fò n konnen, konsa pou n konnen. Nou kontan pou n konnen. Ou se koute maten deba. Di Bondye mèsi son Jovenel Moïse nou jwenn. Di Bondye mèsi son Jovenel Moïse ke n jwenn. Paske li idantifye nou kòm vòlè nan peyi a. Li idantifye nou kòm kriminèl nan peyi a. Malgre sa li pa arete nou e li pa fè touye nou. Di mèsi. Di Bondye mèsi. Di Bondye mèsi. son Jovenel Moïse ke nou jwenn. Paske Jovenel Moïse malgre ke li idantifye nou kòm vòlè, li idantifye nou kòm kriminèl nan peyi a, malgre ke li jwenn tout kò nou, tout men nou tranpe nan sa k pa bon nan peyi a, epi li kite nou la kanpe. N ap viv nan peyi a. Li kite nou, nou pa al nan prizon. Li kite nou. E pou nou di l mèsi. E de fèt, son lwa de lanati yo, madam, mesye, Jodi a nèg la pa manjew menm atanda tout ou te gen posiblite pou manje nèg la ebyen ou pa manjel jodi a li manjew.
Menm jan nan foutbòl lè wap rate gòl ou pran gòl. Te gen yon lè, te gen yon tan, j'étais aux côtés du sénateur Youri Latortue. Sa fè 2 fwa m bay blag sa. Le sénateur Latortue menm atanda tout te nan yon batay anfas Jacques Edouard Alexis. Pandan nou Gonayiv. 2007, 2008. 2007, 2008. Pandan ke nou Gonayiv n ap regle afè bay chanpyona foutbòl, afè bay festival, Senatè Latortue rive Gonayiv nan vandredi swa. Nan samdi maten, li di m, Louko, m pa oblije antre Pòtoprens. M di, Sa k pase, Senatè? Bon, yè swa ou vini? Li di m, Non. E politik m ap fè, gen yon repons pou l al bay nan ranmase A Jacques Edouard Alexis, li di m, Louko, yon nò bagay pou w aprann nan lavi ou an politik se kif kif fè maten nan tout. Ye, pa gen dòmi. La voula.
Koute Maten Deba. An politik se kif kif.
Pa gen demi mezi nan politik madam mesye. Paske jodi an, mwen te di l nan Maten Deba, ènmi konfan politik la se yon ènmi pou lavi. Sa pral gen de nèg jodi a ki pran kamera yo kap fè kap fè fè video sou lè rezo sosyo yo dou Messi Messi Messi Messi Messi fè gòl sou yo paske jisteman le prezidan Jovenel Moïse pat a la otè le prezidan Jovenel Moïse pat a la otè maten deba
paske sil ta la otè li tap konnen ke jodi a ènmi kel fè an politik yo se de zènmi pou lavi. Pagen pagen bagay konsa ki egziste madam mesye nèg a tèlman poli si deman ton tande se zanmiw pagen bagay konsa nèg sa pap janm bliyew ou pagen dwa tou non plis janm bliyel jodia ou nan yon peyi wap goumen avèk yon pakèt nèg nan peyi a nèg yo pwisan ekonomikman yo se de kriminèl nan peyi a epi bon nèg lage kòw bayo epi ou pa òganize sekiritew prezidan kisa ou ye la e defèt jodia nèg yo imilyew. Yo imilye prezidan Jovenel Moïse. Yo yo asasine Jovenel Moïse kòm prezidan tankou son ti vagabon, on ti kidnapè. E jodi a, m pap ban nou manti, yon moun ki pran plezi nan sa, se tèt ou ke w ap ri. Paske ou ka dakò a Jovenel Moïse, m pa janm te dakò avè l, men jodi a li inakseptab pou on prezidan de la repiblik, pou gwoup de nèg pou enterè pèsonèl yo, yo asasine prezidan. Kon mwen di n se se Jovenel Moise a wi e pou n di Bondye mèsi se avèk yon Jovenel Moise ke n te jwenn e tonnè kraze m nou pa t ka fè sa sou Aristide. Sa ki pi mal nou te ka fè Aristide sa ki pi mal nou te ka fè avèk Aristide se pran l mete l nan avyon al avè l e de fèt li tounen nan mouda nou ok nou pa ta ka fè sa avèk Aristide. Sa ki pi mal nou te ka fè avèk Aristid, yo te pran l mete l nan yon avyon. E de fèt, pandan de fwa l tounen ankò la nan peyi a. Yo tòtire prezidan an. Yo tòtire prezidan an avan l mouri. Sa di yo te fòse, yo te fòse l pou l siyen yon bagay. Sa pa posib mon frè. Tòtire misye.
Sa pa posib.
Antouka, si gen leson ki pran, gen leson ki pran. M pap ba nou manti. E si n pa pran leson de sa k pase a medam mesye, se ke n pa moun, se ke n pa sitwayen peyi a. E jodi a li lè li tan pou n kwaze bra n, pou n sispann kwaze bra n, pou n di ke bagay peyi a pa regade n. E jodi a ou menm ki se jenn gason, jenn fanm nan peyi sa a, si asasina sa pa ouvri zye w, li pa ouvri lespri w, ou mèt konnen ke w pa moun. E si son siyal ke sektè sa vwe bay peyi a, E map di sektè sa a ke ce signal est bien reçu. Ce signal est bien reçu. Donk se yon signal ke yo voye pou yo fè tout ti nèg konnen lè w prezidan gen de bagay ou pa ka fè fas a de sektè nan peyi a. Se yon signal ke yo voye pou yo fè w konnen ke ekoute peyi sa a se yo menm ki mèt peyi a. Se yon signal ke l ye. Antouka le signal est bien reçu donk madam mesye.

Misye te eksplike, espirityèlman e mistikman, nimewo 5 lan ke prezidan an te, te, ki se nimewo l lè l te kandida, li se senkyèm prezidan, e li te montre pa A plis B kòman ke san sa k koule a, e. Li ka negatif, li ka pozitif. Men nou t ale sou plis pozitivite a. E nou te klè ke pa gen oken mwayen pou l plis negatif, se pozitif pou l pozitif. San sa k koule a. Klè.
Wi men, men fò n konprann li tou. Fò eleman klas mwayèn n yo konprann li tou. Non men, non, non, y ap konprann. Y ap konprann paske se pa yo menm ki vle pou yo konprann. Ekoute. Louko nou toujou rete atache a sa nou konprann nan peyi an nou rete atache a terre la a terre la e pa moun yo nou konprann ke e valè tè a mèt ayiti mèt tè sa a gon bagay kap fèt. E koute ou. Mesaj yo bay tout tan la. E sa fè. Nou ka di e gran mèt la.
E sa fè m di talè a, Mathieu Latoute, on moun ki fè pati de moun ki asasine Prezidan Jovenel Moïse yo, kòmsi ou panse ou pral viv alèz konsa? Dayè.
Kòmsi ou ap annik rete ou viv alèz kòmsi san pwoblèm mezanmi? Dayè. Donk lavi kontinye. Kòm ou abitye tchwe moun nan peyi a, ou tchwe sa tou.
Pa gen pwoblèm. Donk, Prezidan Jovenel, lè on moun ap pale, nou di se senkyèm prezidan ki asasine. Nou di sa. yon moun ki asasine konnya e pa moun li mouri e pa maladi e pa ekozi non mentnan sak pou nou plis konprann nan kesyon Jovenel Moïse la se yon bagay masak konprann sa m di w la wi se yon bagay sakrifis Voilà le mot. Son sacrifice. Se pa, se pa yon asasina. Yon bal, yon bal son asasina. Wi, wi, wi.
Non, se se, se klè, se klè. Se se asasine yo ta pa se. Il a ete sakrifye.
Sakrifye. Sakrifye.
Voilà.
Ehe.
Son pèsonaj, yo fon sakrifis avèl. Klè, se le mot.
Mètnan,
sakrifis la. Petèt, moun ki fè sakrifis lan gendwa pa konprann dimansyon sakrifis lan. Dimansyon, wè.
E sa fè Pè Matina tout maten wè m di yo mèsi. Mwen, mwen di yo mèsi. Mwen di yo mèsi paske yo pa konn sa yo fè a. Wè. Yo pa konnen sa yo fè a, madanm, mesye. Donk, misye, misye sakrifye. S on, s on, s on, s on moun yo sakrifye. E sa k fè, lè foto an soti a, imaj lan, se vre ke m dakò ak tout moun k ap di. yo tiye prezidan on dezyèm fwa mwen dakò men fò moun te wè tou
fò moun te wè men kòman ou vle pou on prezidan de la repiblik nou an 2021 kanmèm sa se pa nan epòk Dessalines. ki te asasine jiska prezan yap di w ke se se se kote se nan ri di sant nan ri di pè kote afè sosyal te ye a epi yo di w se yon moun fou kote yo lage rès la yon moun fou e men non m panse tou an 2021 gon kote pandan anpil moun wè l m dakò avèk yo men tou Li bon pou moun viv. On prezidan ki sakrifye. Men vreman sakrifye. Mentnan piske son sakrifis. Nou konnen ke ap gen swit.
M pa konnen ki swit lap gen. Men m dako avek. Li pa prete san swit menm.
A non non non non. Li pa ka li pa dwe.

li pap ka dènye san an, e selon detay Jean-Yves Célien te bay jodi a, alò jedi lap vini ankò, nan pral tande plis koze toujou, men Louko, tout moun ki pase, ou sot relate sa, tout moun ki pase ki vin bay mesaj nan maten deba, e gen nan yo menm,